Bonjou bonswa la fami, bonjou bonswa tout fanatik zazou près ayiti Nou di tout moun mèsi moun ki sipote nou Moun ki pral sipote nou, moun ki poko sipote nou Toujou sipote nou pou nou al chèche de enfòmasyon pou nou Nou mete gaz, gen de moun ki ansanm avè nou fò nou eseye jere yo tou La, nan moman ke n ap pale la a, nou Plas Bwaye. N ap gade kòman Plas Bwaye ap repare konplètman pou Mondyal la. Yon moun ki chita sou Plas Bwaye ap pran ti van w, w ap gade match yo, gen restoran, y ap mete restoran, w ap achte. Men yon sèl bagay, silvouplè, Zazou di nou. Pa sal plas bwa a ye silvouplè. Ou fin achte yon gazeuse, ou fin bwè l, lage l nan poubèl silvouplè, lage l nan poubèl, gen poubèl. Y ap mete poubèl pou nou. Yo ap mete urinwa pou nou. Yo ap mete twalèt pou nou. Pa fè bezwen nou atè a. Mwen menm pèsonèlman, mwen konn ap mache sou plas la, ou yon sachè mare. Ap fè yon gwo mesaj pou mesye lari yo, moun k ap dòmi sou plas yo, e pa sèlman mesye lari yo, gen de moun tèt dwat tou k ap dòmi sou plas yo. Sa a fini, sa pral fini. Mwen ap fè yon gwo kout chapo pou madam Kety. Felisitasyon madam kilti. Direktris plas la. Zanmi pam. Felisitasyon. E plas la vreman bel. Lè nap gade la. Plas la vreman vreman vreman bel. E e lap toujou rete konsa. E plas la pral fèmen a yon lè. Plas la ap ouvè a yon lè. Lap fèmen a yon lè. Moun ki renmen kache dèyè mi nan dèyè pye bwa yo al pipi, nou gwo amand nap peye si yo jwenn nou ap pipi sou plas la. Al kache dèyè ti kay, kache dèyè mi pou pipi sou plas la non, non, li pa bon. Plas la se salon nou, plas la se salon pèp la. Ou gen dwa lakay ou a yon zanmi w osnon ou anvi fè yon rankont a yon zanmi, ou di, a men m ap tann ou sou plas bwaye. Moun nan vini, ap di, waw, plas la bèl. L ap felisite ou menm. Men, wè la, yo make pa pipi nan mi an. Pa pipi nan mi an, silvouplè. Ap voye yon lòt mesaj pou mesye spòtif yo. Mesye spòtif yo, map gen yon mesaj pou nou. Lè nou achte yon po red, yon geto red, yon malta, yon lòt bagay toujou, nou fin bwèl, pa kitel nan espas kote nap fè spò a silvouplè. Lagel nan poubèl. Silvouplè, lagel nan poubèl. Nap bon vre yon gwo kout chapo ankò pou mesye sekirite plas yo ki toujou la avèk madam Katie kap voye je sou plas la gen de moun ki vini sou plas la se pa kòman m ta di sa se pa van yo vin pran vre se pa anyen yo vin fè yo vin veye ou konnen nou menm nou pa fè nouvèl nou bay nouvèl. Nou menm zazou nou pa fè nouvèl nou bay nouvèl Gade kòman espas baskèt la bèl mezanmi Mwen poko chwa avèk plas la Pa voye fatra pa vin avèk fatra dèyè moto nou machin nou vin lage dèske nou yon ti fatra bò plas la pou nou vin lagel ladanl Nap peye amand ankò E madam Katie voyou gwo mesaj. Bay moun k ap vann alantou plas la, machann fritay, machann gazez, mesye k ap ranje kousen moto yo, silvouplè. Madam Katie di, Lè nou fin fè sa n ap fè a, al jete rejè yo nan fatra, nan poubèl, kote l ap pou sa menm. Li ka nou kite yo atè a. Tout moun wè jan plas la bèl. L ap pi bèl toujou e l poko fini. Avan mondyal la kòmanse l ap fini. E pa sèlman plas sa a. Nou gen plas Sen Pyè ki kòmanse tou. Y ap bare plas Sen Pyè. Kòm plas Bwaye te. Bare deja e sèlman baryè yo fèmen men plas sen pyè yap fèmen l aprè sa pou yo fèl menm jan avèk plas bwaye plas bwaye sa fè plas bwaye ap fini avan plas sen pyè paske ap gen ekran ap gen ekran tout moun vin gade match yo sou plas bwaye an sekirite. N ap gen sekirite sou plas la. N ap toujou di mesye k ap bay sekirite yo pa gen gwo kòlè avèk moun yo. Lè n jwenn moun yo ap fè yon bagay, pale avè yo. Pa kouri pouse yo. An n tande sa k nan bouch yo avan pou nou wè kòman sa ye, avan nou rele lapolis, avan nou rele lòt ajan lameri vin pran l pou monte nan komisarya ansanm avè yo. Moun kap vin sou plas la silvouplè nan mondyal la kap vin gade match la atansyon katchapika kouto zam afe jilèt bouyi m konnen medam yo fò nan sa jilèt bouyi jilèt bouyi ankò atansyon depi yo jwenn bagay sa sou nou. Se de yon sèl ou sèlman de pòt kap ouvè ok yon sèl ou sèlman de pòt kap ouvè tout pòt yo pap ouvè e plas la ap ouvè nan yon lè lap fèmen nan yon lè poul fè yon lè moun ap kòmanse sòti sou plas la pou yo fèmen pou ajan vwari yo netwaye plas la. pou yo ba li plas la. Pase ou konnen depi yon kote gen pwogram, ap toujou gen salte ladan l. Moun yo, fè atansyon, pa al nenpòt kote, pa bwè pou nou pa ka ale pou nou rete sou plas la dèske plas la bèl, a, m ale demen maten bon m fon apiye la. Yo p ap kite nou rete sou plas la. Yo p ap kite nou rete sou plas la. Tout moun tande? Eske tout moun tande? Madam Katie, pran responsabilite w avèk ajan sekirite w yo. Ok? Madam Katie, pran responsabilite w avèk ajan sekirite yo pou moun pa dòmi sou plas la, pou plas la rete konsa. Plas la vrè vrè vrèman bèl. Felisitasyon Madam Katie. Felisitasyon. Avèk tout alyo yo, tout moun ki bò kote w, m voye yon gwo kout chapo pou ou. Zazoupresshaiti voye yon gwo kout chapo pou ou. Abòne, pataje, like, kòmante pou nou wè kòman Pétion ville bèl. Mèsi.